Pou m sou plat wè loraj pou m pale de tèks mwen yo. Donk, jan ou anonse li, jodi a nou pral pale de vodou pou yon dezyèm fwa sou plato a. Ou mande m ki sa vodou a ye pou mwen. Pèsonèlman, m ta di ke vodou a pa li pa reprezante anyen pou mwen. M sèlman konnen vodou kòm yon idantite kiltirèl paske listwa ou nou rapèl ke vodou a te ede nou pran endepandans. pou nou te soti anba dominasyon franse yo. Donk, vwala, se se sa, tou senpleman, mwen konnen vodou a kòm yon zouti ki te pèmèt nou soti anba grif e lesklavaj franse yo. Bon, yon zouti pou soti anba grif esklavaj franse yo. Bon, je viens de répéter fidèlman ce que vous avez dit. Men, O kou de pwopo ou aksyon yo sitou, se pa premyè fwa ou ekri 3 atik sou vodou oubyen ki konsène vodou e sou platfòm nou an deja ki se LOH Dayiti. Mentenan Mesye le Prezidan, nou genyen premye atik ou a ki te Le Vodou, Une pratique qui tue, e se pa, se pa nenpòt kèl titre, e 2 dènye atik ou yo se pou te kritike Plasman Vèvè nan mayo seleksyon ayisyèn nan, ke te twouve se te yon zak de contre nature, puiske n ap viv nan yon peyi layik, dizè-tu. Men, premye kesyon mwen ta renmen poze w, sa ki konsène m pèsonèlman, se poukisa tout hèn sa yo? Paske, ou te pase nan emisyon deja sou pou pale de vodou, nan pwopo yo, nan atik ou yo, ou pa menaje vodouyizan yo. An n gade ansanm.
Ou konnen, m konnen, nou tout konnen, kesyon w ap di vodou se lanmou an, vodou se Se tout sak bon yo ou konnen an vrè nan tèt ou gon ti vwa kap di w se manti. E nou konnen byen de kisa map pale a. Nou konnen menm yon fwa nan vi nou yon moun ki mouri se touye yo touye l, yon moun swa ki gon pwoblèm ki kokobe se fè yo fè l sa. Bon si pat gen vodou a pat egziste. Moun nan te gen dwa jalou nan kè l, li ret nan kè l. Men piske li jwenn voudou a kòm mwayen pou l touye moun nan, li touye l. Donk atik la ekri nan bi pou denonse tout sa k ap sa k mal ke voudou a ap fè nan peyi a. Mesye Nazimi, kòm ou sot remake l, ou te kritike kòmsi tout moun k ap pale de voudou a, k ap di voudou a se sesi, voudou a se medikaman, Ou di yo se pa vre e ke nou tout konnen sa, se pa vre. Se manti y ap bay sou vodou a. Paske pou ou, pou ou vodou a se ki sa? Paske si tout a lè a ou te di l se yon zouti ki te pèmèt nou soti anba men blan, e si yon zouti k pèmèt nou soti anba men blan, se kan menm yon bòn choz. E mentenan ou di, e nou tout konnen ke bagay y ap di vodou a se se remèd, vodou a se sesi, vodou a se sela, se manti. Eksplike nou kontradiksyon sa.
An fèt, se pa yon kontradiksyon, paske m te mansyone sa nan entèvyou a, m te di ke se dan la pratik, se pa yon pwoblèm pèsonèl avèk, m ka di tèm vodou a, men se pratik la, se jan yo fè l la, se sa mwen kritike nan tout tèks mwen yo. Donk m pa gen pwoblèm avèk yon moun ki vodouyizan, m pa gen pwoblèm avèk yon moun ki ki ap pratike vodou, paske tout moun pa ka pa ka kretyen, tout moun pa ka ate, donk mond lan se divèsite ki fè l. E, yon fwa la kritik mwen an li ale sitou nan la pratik. Donk jan nou fè l la, jan nou itilize l la, se se se m panse se metòd sa yo ke m kritike atravè tèks mwen yo. Donk daprè ou vodou a s on bon bagay men se metòd yo pratike l la oubyen m pa konprann? Nan nou pa ale jiske la. Mwen kritike, an swa m pa prale, m pa prale o debi ou byen nan tèm santral la. Mwen ekri selon sa m wè, selon sa m konstate. Donk m son moun ki souvan denonse, paske anpil moun itilize swa vwa yo ou byen lòt mwayen, mwen m toujou itilize plim mwen pou m denonse. sa m wè ki pa fèt byen. Donk se nan lide sa m te ekri atik mwen an. Selon tout sa m wè ki fèt, tout sa m wè ke sektè sa a li fè atravè aksyon li yo, m te deside ekri sou sa. Donk vwala, se nan bi sa a m panse ke m ekri atik mwen yo. Bon, mwen yon nan kritik ke w jwenn trè souvan, se ke yo toujou kondane w kòm yon moun ki pa vrèman konn sa w ap pale a. e ban m prete ekspresyon ke Vensan pou m di ban m atire atansyon ou sou yon pwen, e an nou gade sa ansanm. Eske ou konnen idantite gwo tèt sa a? Vwala.
Non, m pa, m pa wè kiyès. Ok, nou ka agrandi sou non an. Vwala, sou non an. Euh sou non an sou non an ok se Jourdan Jean Baptiste euh voilà ben voilà se ok kòmantè sa se pou li anba premye video Facebook ou a agrandi kòmantè a pou nou ok ou se yon krab wap melanje vodou ak sòsyèri ayisyen pale sa ou konnen e kisa ou panse de reyaksyon sa.
Bon, sa se reaksyon. E map raple ke komantè sa a li fèt anba video ke nou sot pase, nou sot gade talè a. Wè, e donk sa se ayisyen tipik la. Lè li pa dakò avè w e ke li pa jwenn sa pou l di w an tèm dagiman, li ensilte w tou senpleman. Se yon moun ki fè yon komantè ki anvi di yon bagay men li pa konn sa pou l di. Yo gen yon diskou y ap ban nou depi plizyè deseni ke vodou se pa li ki sòsèlri a, poutan se youn antre nan lòt. Pa gen vodou san sòsèlri. Nou ka di klèman ke sòsèlri a li sòti anndan vodou a. Donk, se menm jan ak feminis yo ki toujou ap di w ke depi w pale de feminis yo di w ke ou pa metrize sijè a. Kòm si m ta di w feminis se Se yon moun. Donk nou ka idantifye vodou ak feminis kòm les deux maux de la société. M pa ba li la. M pa li la. Men se pou m di w ke yo toujou ap di nou ke feminis la nou pa metrize l. Se kòm si se yon koub matematik w ap trase sou kèk chwa w ap fè. Gen pi chif ladan l. Poutan se pa sa. Se pa sa. M panse misye. Li anvi afime dezakò li avèk mwen, men li pa konnen ki manyè pou l fè sa. E li pa konnen sa pou l di tou, tou senpleman li bay sa kòm agiman. Vwala, se sa. M pa pran kòmantè sa trèz o serye paske se pa yon moun ki vrèman konnen sa l ap di an. Ebyen, Jourdan Jean Baptiste, sa se repons ou. En fèt, si tout fwa ou anvi komante, nou pwomèt ou, si komante a atire atansyon nou, nap reponn nou nan yon video, si pwochèn fwa nap manyen sijè sa a ankò. Nou pral pran yon lòt idantite, nou pral dekline yon lòt idantite, nale. Eske o mwen ou konn misye? Vwala. Vwala. Wè, m konn misye, m konn misye, misye se Professor FDR se port au prince m kwè misye misye se professor UH misye se yon avoka tou m konn m konn abitye wè l e menm m tap swiv l sou sou tiktok yon epòk. Non epòk sa vle di kisa? Sa vle di ke m unfollow li paske misye te ale Kontra ogmantasyon yo toujou egzajere, li pa itilize bon metòd yo pou li pwouve dezakò li avèk kèk moun, epi m te twouve ke se pa yon moun ki ka pote yon bagay pozitif pou mwen, vwala, m dezabòne. Men,
sa, sa enpe twouble m, paske, e, poukisa relijyon divize nou konsa? Donk, m panse sèlman pou yon divèjans sou pwennvi kwayans, pou unfollow yon moun ke ou te admire a yon epòk. Men pou ki sa tout èn sa a? 3 atik, yon videyo, plis plizyè unfollow, pa kont konbyen moun ou unfollow pou sijè sa a? Non, non, men m pa pale de admirasyon la a. Ofèt, misye te abone avè m an premye, m kwè, paske m sonje m te kòmante anba yon videyo li epi M swete abòne avèm bon plis kem te wè son avoka mwen menm tou map etidye dwa. Men ki sak chanje menl toujou son avoka toujou son pwofesè. Son pwofesè tou m panse m te ka aprann aprann de li paske m toujou renmen aprann de moun ki petèt nan nivo ki pi avanse pasem e vwala m vin remake ke vwala se pa m pap di nou nou pa m pa anfwa de misye pou pwoblèm relijyon non di pa ditou m pa ka gen pwoblèm avèk moun ki vodouyizan paske m se kretyen m pa pale avèl ou menm gen pwoblèm avèl. Mwen unfollow misye se paske misye gen plizyè entèvansyon li fè oubyen nan jan li reponn ki pa yon demach entèlektyèl.
Paske lè w ap afime dezakò avèk yon moun, ou pa sipoze atake mesaje a. Ou sipoze atake mesaj la dabò. Men misye fè tou lè de alafwa li menm. Donk ou akize misye de konsantre l plis sou de zanta k ap domine l. Egzakteman. Misye pa konsantre l sou lesansyèl ki se mesaj la.
E se kisa mesaj sa te ye?
Monchè, se pa yon sèl non, se de plizyè, m pa ka vrèman enimere yo, sonje yo. Enben, an nou pase al etap swivan pou nou gade ki mesaj misye te fè pase nan videyo sa a.

Tine le koup pa gen vwa kretyen non alon sa yon lojik si ti wonje ma yo pou de veve komanc pa boule tè diplom kit pou yon travay de laborate fèm ta famasi ta klinik ton sant danaliz le sèpan payen a tou souye revyen a la priyè a le doksyon e bon kouraj si tu fè un avc.

Trè desu. E ou ka remake sa m t ap di w talè a la, nan videyo sa, ou wè misye li gen yon sèten iwoni ladan l. Misye pale nan yon sans pou li iwonize moun ki pa dakò avèk vèvè sou mare yo. Delcath di, e je kwa se dan le diskou de la metòd, le bon sans se la choz o mond la mye pataje. Ba vre.
Donk apre m fin gade ti ekstrè videyo sa a, m mande èske lè l t ap pataje la misye te la oubyen misye genlè te li pase oubyen l pa t jwenn. Paske. Tout, m ka di disiplin gen de senbòl. E sa misye pale nan videyo a se Kaduse, se li soti nan mitoloji grèk la, m kwè se le dieu de la médecine, yon bagay konsa. Men kounye la, nan epòk modèn ke n ap viv la a, li pa sèvi yon zouti relijye, kontrèman avèk vèvè ki sou mayo yo. Si w mande yon Fransè ki sa sa ye, l ap di w sa se yon katise, sa se le senbòl de la medsin. Men poutan si w mande yon Ayisyen, li ka menm di w sa se yon lwa. Sa vle di, vodouyizan gen yon pakèt bagay yo apwopriye ki pa sa ditou nan vrè, nan vrè, nan tèm prensipal bagay la. Ok, an nou pran egzanp, gen yon seri de pyebwa nou jwenn nan nati la pa egzanp. Moun yo Yo di w prevwa sa a sèvi, wè yo jwenn yon mari mouchwa ladan l, yo jete kleren anba l. Gen de wòch ou wè nan lari a, yon wòch ki natila, ki nan nati la, poutan yo di w sa a se li gen tèl lwa, tèl sesi, tèl sela. Donk konpa, fè yon konparezon konsa de yon senbòl, men bon se menm jan tou, Le dwa ki gen pou senbòl fanm nan avèk zye bande, yon epe nan men, yon senbòl ki reprezante lajistis. Donk se menm jan. Donk ou pa ka konpare yon vèvè ki se yon senbòl relijye aktif avèk le kadise ki reprezante lamedsin. Chak moun, chak moun lè nou gade kadise kounya nou pa wè l tankou yon senbòl relijye. Nou wè l tankou se senbòl lamedsin. Epi misye ap pale tou de pa.
Men avan li te yon senbòl de la medsin, li te yon senbòl relijye piske dye sa soti nan mitoloji grèk. Byen sur, se sa m fè m di nan epòk modèn nan, li pa oryante sa ankò. Tou senpleman li se yon senbòl yon disiplin. Donk misye pale de brile diplòm ki gen kat use ladan l. Men eskize m wi, men se pa di jou o landmen non, li pa reprezante sa ankò. Se yon premye fwa yo te itilize l, menm jan yo itilize e vèvè a sou mayo yon premye fwa. A yon moman donne, sa ka rive vèvè a vin pa reprezante sa l reprezante dan le mond relijye aktif, jan w di l la, epi l vin reprezante tou senpleman yon senbòl sou mayo seleksyon ayisyèn nan. Wi, se fò posib. Men lè sa a, M panse, m panse vodou a li, si n ap gade sou baz kilti yo nou ka di li fè pati de kilti nou. Ki pwoblèm ou t ap gen si yo ta mete yon bib sou mayo seleksyon ayisyèn nan? Ok, m panse se yon kesyon ki trè trè trè trè enpòtan. Dayè m mansyone sa nan atik mwen an. Si yo ta mete yon bil sou Mwen m kwè nan tout sa ki legal Paske konstitisyon peyi a di klèman ke Peyi a se yon peyi layik Atik 30 konstitisyon an 30, 30, 30 pwen 1, 30 pwen 2 Donk m ta p wè li se yon pwoblèm pou ki sa paske gen vodouyizan ki ta pral pa mete mayo a sou yo paske li gen yon bib sou li Se menm jan tou, ou pa ka kritike yon moun, ou pa ka pa dakò avèk yon moun ki se prese ki di w li pa p nou mawouvèvè sou li, li gen dwa sa a. Konstitisyon an ba li dwa sa a. Men, ilè vrè ke La Section Nationale de Football li se yon òganis prive, men di moman ke li pòte drapo peyi a, li reprezante peyi a, li sipoze koube anba tout nòm konstitisyonèl yo. Donk mete vèvè sou yon mayo seleksyon an, ou vyole konstitisyon peyi a. Men an nou klè sou sa, si tout fwa se te yon bip ki te sou mayo seleksyon an, ou pa t ap ekri 3 atik oubyen 2 atik pou w denonse sa non, nèspa? E ok, pou mwen onèt avè w, m se yon nèg ki trè fran e trè jis. M te gen dwa pa ekri sou li si e sèlman si pat gen skandal jan li a la. Men si te gen skandal tout vodou sa t ap pwoteste jan anpil moun pwoteste pou vèvè yo ki sou mayo a. M t ap kategorikman ekri, m t ap di federasyon an vyole konstitisyon an, li pa gen dwa mete senbòl leta yo pa sipoze sèvi a pwomosyon okenn relijyon. Vwala, m t ap toujou gen menm pozisyon sa a m gen la a.
Ebyen, se nan menm kad sa a, nan kad vodou pa vodou e vèvè pa vèvè, anpil moun te manifeste kont mekontantman yo pa rapò avèk vodou a, pafwa vivman, e gen moun, se vre, ki pa pale, ki pa pale an piblik, ki pa kritike vodou an piblik, se jis paske yo twomatize, yo pè tou. Men, ou menm? ki san dlo nan bouch ou kritike pratik sa sitou nan premyè videyo w la e n ap kite lyen nan deskripsyon an ki kritike pratik sa ki rele vodou a kòm kalifye l d'une pratique qui tue kote w jwenn kouraj sa?
M se yon nèg ki ki pa pè, pa pè denonse, pa pè pale, sak fè majorite tèks m ekri yo, yo gen karaktè sa, gen ki poko poste, gen tou ki poko fin ekri. E m panse tolerans mete peyi a kote li la. Se paske nou wè nou pè pale epi bagay yo ap dejenere. Men si gen yon moun, de moun, a chak fwa gon bagay ki pase ki pa fèt byen, gon move pratik ki pase nan peyi a denonse, m panse nou pa tap rive la. Vwala se sa, m son nèg ki. Wi menm jan avèk pwofesè a te di a, tolerans, inyorans, ipokrizi se sa k ap touye nou. Bon, misye itilize yon pakèt gwo mo men ki pa vrèman gen oken sans nan kontèks li itilize yo. Ebyen. M panse pa dakò avèk mayo sou vèvè a, se pa sa, se pa sa ki tolerans lan. Ok, moun nan gen dwa pou li pa dakò tou senpleman.
Ba wi, nou ka antre sa nan kad libète dekspresyon. Byen si.
E pou n, pou n rive pi lwen, m te, m kwè, m te fè w pale de sa, ke m te reyalize yon fòm, m te poze yon kesyon, yon kesyon tou bètman, ee, sou fòm sondaj, wi e non, pou m te ka wè konbyen moun ki jije ke, ee, si yon lwa ta retounen menm jan sa te fèt nan kanpay dè rejte, pou te entèdi vodou a kòm pratik ayisyen, èske yo t ap vote wi? E gen moun ki te jije sa kòm, m te ka di kòm yon fòm sondaj k ap atize layèn, k ap atize, nou pral gade kèlke kritik Pa ekzanpl, Charlie, vwala, Charlie, je kwa. Donk, li te twouve ke se te yon defisyans entelektyèl total, konprann, ki te ka pouse m poze yon tèl kesyon nan yon sondaj. Vwala. Men gen moun tou ki te, ki te pi dirèk, ki te pi fran, ki te tranche pou yon tèl lwa, sètadi, ki te tranche pou abolisyon pratik vodou a an Ayiti. E sesi li te fè l avèk anpil emosyon, nou pral gad ansanm. Li te fè l avèk anpil emosyon kote e vwala li di li te di m te mande kisa l repwoche l de vodou a. Li di m plizyè lòt bagay tankou, e w ap pwogrese la a, kote pou moun nan ale fè w mal la se kay ougan. Vwala. Moun nan mouri, apre w ap tande se entèl ki manje l. Vwala. E pran zonbi moun, al fè travay, se yon bagay ki grav. Li egziste nan sosyete a, epi Leta pa janm panche sou sa. Donk, sitwayen an panse se yon obligasyon pou Leta ta panche sou sa. E pou touye yon moun apre ou leve l, pral fè l travay alòske moun nan moun nan kite pitit madanm, mari, zanmi dèyè akoz de kisa? akoz de swadizan vodou yo di ki se kilti nou. Bon sitwayen sa pa menaje vodouyizan yo ditou afè w ap pale l de vodou, de sòsyèlri nou ka gade l nou wè sa pa gade l nou li pale li degaje konsyans li sou e sa ki vodou a pou li menm. Kisa w panse?
M sonje sonaj sa te pase anba zye m, e m te wè li. M pa prale pou m di ke pou yo retire vodou a paske. Sa vle di ou pa pou si radikal. Non, non. Men èske l fè manti nan sa l di yo si n ap analize byen?
Monchè, si nou prale sou baz sa a, nou ka di ke li ta sipoze sòti vrèman. Men kounye la mwen menm kritik mwen yo jan m te di w o debi, li pa t panche sou le vodou an swa men li te panche sou pratik yo. M pral li, m pral li nan menm sans avèk misye ki pale de leta ka jere sa. Donk lè w gen yon peyi kote ke yon moun ka touye yon moun pou bon plezi l, li ka ale lakay yon ougan Li di, m bezwen touye entèl, vwala, ougan an gen yon bagay li fè epi de twa semèn la a, nou tande moun nan mouri, epi se entèl ki touye l. Donk li pa fè sans. M panse fòk moun k ap fè lwa yo panche sou sa, lwa vin ki trè trè trè pwòch paske se yon pwoblèm ki vrèman ki ijan, ki bezwen yon solisyon. Fòk gen kote nou ka rele moun sa yo ok fòk nou gen kote nou ka rele yo ougan kap pede touye moun yo moun kap ka ougan fòk gen kote nou rele moun sa yo fòk nou fè de lwa spesifik pou sa pou ke moun sa yo jwenn pèn ki rezève pou yo. Men èske ou pa santi dwa te ka vin tounen yon abitraj enstitisyonalize si tout fwa ou arete yon moun paske li te ban yon moun yon kout poud ou imajine w Monchè wi m wè sa w di a men kounye la e gen fason nou pral fè sa paske m pa kòman yo rele moun ki fè lwa yo m pa konstitiyan m pa konnen konstitiyan vwala m panse moun sa yo fòme pou sa yo konn kijan yo pral fè lwa yo ki ap pèmèt ke pa gen pwoblèm sa w poze a la.
Bon, men jiskaprezan pa gen okenn pwopozisyon kòman yon lwa ka reji vodou a de fason ekitab, legal, san enjistis.
Non, m panse yon konstitiyan ap pi mye plase pou l ta reponn kesyon sa a. Men sèlman m konnen se posib e menm trè posib pou gen de lwa ki regilarize vodou a an Ayiti. Gen lòt avi nou te jwenn tou, n ap gade ansanm, de moun ki te pi nyanse nan avi yo. Men fòk m di ou ke vodouyizan yo tèlman santi yo nan dwa yo, yo prèske kòm si sondaj sa a twò stipid. E pa yon kesyon twò stipid, dizon. Ou ensilte yo. Vwala. Gen zanmi sa ki di nou. Pa bliye tout temwanyaj yo ap rete nan kòmantè a tout temwanyaj yo ap rete nan kòmantè a si ou ta anvi li plis temwanyaj sa nou te rekeyi l de Sephora Honora etidyan finisan an agronomi an CHCL li di si m ekate fwa kretyèn mwen pou m reponn kesyon sila m ap di ke vodou vodou a tankou tout kilti gen plas li sèt M atache m ak mond vivan an, men m pa inyore egzistans mond espirityèl la tou. M pral eseye reponn ou mye. L e santi l ap divage. Pou m kòmanse, li di m ap eskize paske l ap difisil pou m satisfè de repons bon an. Ok. Pou mwen menm, m wè vodou a kòm yon kilti, menm jan ak tout lòt kilti. Chak nasyon gen pa yo. N ale. Nou menm, sa se pa nou. Reyalite, Se yon bèl kilti kote w pa sèlman tande yo rakonte w istwa men pafwa ou gen chans viv kèk fè. Pa egzanp, yon moun ki gen brav k ap itilize piman tout kote san l pa santi anyen. Sètadi, l ap dekri vodou a kòm yon fòm de spektak, kòmsi se spektak vodou a ofri a ke l renmen. E kote m te ye? Yon moun nwa monte epi k ap mache nan dife san l pa boule. Tout sa yo se waw. Men poutan, mwen panse fason yo vann kilti sa a pa satisfezan. Yo plis fè ou wè sa ki mal la ke mal yo ke sa ke se touye moun, poudre moun, zonbifikasyon etsetera. Yo plis itilize l pou fè mal nan plas byen. Se pwoblèm sa a m gen avè l. N ap kontinye toujou. Otre imaj. Temwanyaj la konplè ap nan kòmantè a moun ki ka li l. E li di nan sa ki gen a wè ak relijyon, pa vrèman wè l tankou yon relijyon, ou di mwens li manke, antanke relijyon kisa ki doktrin yo, ki limit yo pa ta dwe franchi, kisa ki fè y ap dezobeyi, kisa si yo si y ap dezobeyi kisa k ap rive yo menm jan nou menm nou gen de lwa dan labib ki reji nou ki di nou pral nan lanfè si wala donk li twouve ke se twò vast se son pati men Neanmwen li renmen spektak vodou a ofri a. Paske m raple m nan o sijè kanal la, lè te gen bòkò, te gen ougan k ap fè, k ap fè toubiyon volan, wouff, tout ayisyen te kontan. Gen pastè k te kontan wi. Gen pastè ki kontan, ki aplodi sa.
M panse li te enteresan. Li te enteresan. Paske lè w gade yon moun k ap janbe dife, jan demwazèl la di a, wè li enteresan. Moun ap vide piman nan kò li. Donk nou ta renmen pou vodou a te okipe l sèlman nan vole dife, nan bay piman. Olye y ap touye moun. Nou renmen spektak. Li pa t ap poze pwoblèm si l te konsa tou. Li pa t ap poze pwoblèm si l te konsa. Men pwoblèm nan se touye moun nan ki pwoblèm. Fè mal la. Ban m ba w yon ti istwa pandan n ap pale sa tou kout pou n ka avanse. Gon nèg k ap pati men. Men misye te gen difikilte pou li pati. Finalman misye resi ap pati a jou vol la misye ale èpòt misye kanpe nan liy pou li pou li pou li tcheke pou li monte avyon an epi gon moun ki vin pran paspò misye a nan menl
kounye a lè misye gen paspò a bay oubyen moun nan vini li mande misye paspò a misye misye bal paspò a donk lè misye rive pou li tcheke yo mande misye kote paspò ou misye di gon moun ki pran paspò a nan menl. Lè yo di, ou men nou poko vin sou ou, ou paka bay paspò a. Misye di, wi, moun nan vini, li mande paspò a, m bay li. Donk, lè al tcheke kamera de siveyans, yo wè son moun san tèt ki vini, ki pran paspò a, epi l ale. Yon moun san tèt? San tèt. Yo paka idantifye vizaj moun nan, li pa gen tèt menm. Sèlman yo wè moun nan pase, li pran paspò a nan misye, l ale. E misye rate vòl la menm. ou pa gen paspò ou paka pati donk sa vle di Men sa son spektak tou wi men gad kòman ou Sa vle di misye rate vòl la Donk son moun ki m panse ki rayi misye oubyen ki pat vle l pati epi ki di monchè ou paka pati fò w ret la avè nou epi yo fè misye rete Donk an gwo e nou ka di vodou a se yon pratik ki rejte prèske pa la majorite ayisyen
Wi nou ka di sa, nou ka di sa paske ayisyen rayi mal anpil men. Men, èske ou konnen gen moun ki pa aksepte yon tèl lwa, se jis pou pou dè kesyon de nuans, se pa paske yo avè vodou a non, men pou dè kesyon de nuans, nou pral gade sa ansanm.
7 moun ki vote wi yo, menm moun sa yo ka anfòk pral di w, libète, egalite, fratènite. Kot libète a? Sa vle di, daprè sitwayen an, moun ki vote wi lwa a sipoze aboli vodou a, li pa dakò avèl se jis paske nap prone libète egalite fratènite men mwen si dakò ak Widoo men se jis pou yon kesyon de libète donk si nou ta anleve kesyon libète egalite fratènite sa ou imajine w konbyen moun ki tap vote wi ann gade sondaj la ansanm kòman sa te fini wala se te 22 moun pou non 11 moun pou wi e nan 22 moun sa ki pou non an Nan pil se pou libète, egalite, fratènite ki fè. Pou respekte konstitisyon peyi a.
E sa se. Men o fon yo konnen. Non se pa sa ki di. Yo te ka reponn ou otreman. Donk,
fontyè ki gen ant vodou e sòsyèlri, fòk mwen eksplike nou ke videyo sa son kèt de konesans. Donk yon moun ki gen plis konesans pase nou. Pòtay la ouvè ou kapab vin eklere nou kisa vrèman e kijan n ta dwe konprann li e kijan pou pèp la chanje konsepsyon l de vodou paske pou konnya la anpil moun ostil avèk kesyon pratik vodou a paske kòman ou ka eksplike m yon diferans ant vodou e sòsèri pou di m konsa e lè pitit ou malad w al kay bòkò avè l li geri sa a se vodou men moun ki fè l malad la se sòsèri men sa parèt flou m gen yon frè m ki fè aksidan yo voye l fè aksidan E lè lal tire revanj, bon revanj se vodou, se nòmal. Wè. Men moun ki voye fè aksidan an, sa se sòsèlri. Sòsèlri.
Sa vle di, pwoblèm nan se sòsèlri. Wi, solisyon an se vodou. Se vodou.
Men se kwa sa? Son absurdite total menm. Donk m panse e anpil nan nou nan popilasyon an nou manke konprann sèt istwa. Listwa de e moun ki kenbe lougawou a sou tèt kay la, sa a se vodou, men lougawou a sa se zòsèlri. Zòsèlri. Donk se kòmsi di, ki jan m te ka di sa? Dikotomi an li poze pwoblèm un peu. M panse aktè k ap pwone enfliyans vodou an Ayiti yo ta sipoze fè travay la mye e chanje konsepsyon moun yo sou kesyon vodou a paske s on sijè ki diviz e se nou menm ki pou regle sa, se nou menm ki pou vann yon lòt imaj de nou paske vodou ak sòsè, vodou sòsèri se pitit a papa
donk lè yon moun nan rèn pa nou an nan domèn pa nou an Nou m twouve sa l fè a se sòsèri l ye, se nou ki pou pini l. Nou paske nou menm antan ke lè m di nou menm m ap pale de nou menm ayisyen inyoran di sèk vodou oubyen moun ki pwotestan yo, se pa yo k pral fè diferans lan pou nou, se pa yo k pral di konsa sa a e e bòkò sa a se vodou l ap egzèse bòkò sa a se sòsèri l ap egzèse. Men èske gon diferans tou vre a?
La question se pose à vous. M panse ou ekri nan kòmantè n ap reponn. Ou pwopoze nou randevou tou, n ap reponn. Dayè nimewo w toujou sou tout videyo nou yo. E nou pa refize pwopozisyon. Donk, yon moun ou se fran vodou, oubyen ou se fran mason, oubyen m pa konnen ki sa w ye a, ou anvi pale, ou anvi eklèsi nou sou sijè sa a, pòt la ouvri. Paske le vodou kon l'aksèp ou kon le rejèt rès yon sijè pwofondeman ankre dan listwa ayisyèn. Le deba merite d'être posé. san dyabolizasyon, san sakrarizasyon, jis avèk yon deba neutre, jis avèk vizyon edikatif pou pwomouvwa yon vizyon sèn di vodou. E Prezidan, si w ta gen yon dènye mo, se kisa l ta p ye?
Bon, e, se te yon plezi pou m te avè w e m te kontan fè ti pale sa a. E jan m te di l nan fen atik la, nou pa dwe divize, nou pa dwe kite relijyon divize nou paske nou se frè ak sè. An nou mete relijyon an de kote pou nou fratènize ansanm. E seleksyon nasyonal la tou ki prale jwe koup di mond 2026 la la, m kwè se mwa jwen. Donk menm si federasyon an pa ta deside chanje mayo yo, Sipòtè seleksyon an bat bravo paske se peyi nou ki nan batay, nou pa oblije mete mayo a sou nou. Nou pa oblije mete mayo a sou nou pou nou sipòte seleksyon an. E nou pa oblije gen mayo sou nou pou di oke m se ayisyen m ap sipòte Ayiti. Men se bat bravo pou ankouraje seleksyon paske y ap bezwen sa, y ap bezwen fòs, y ap bezwen enèji, y ap bezwen ankourajman. Paske jan yo toujou di a, e dezyèm òm nan se piblik la li ye. Donk rete dèyè seleksyon an, fokis seleksyon an pa gen te anyen divize nou. Ok mèsi, kòm m te raple sa deja, si w ta renmen patisipe nan nouvo sondaj nou yo, a chak fwa nou gen yon sijè nou toujou teste konesans piblik la sou li, ou kapab rejwenn nou nan lyen an, w ap jwenn lyen an nan deskripsyon an, w ap ka aksede avèk paj whatsapp nou, kont tiktok nou, tout rès kont nou yo. Mèsi paske w te chwazi platfòm sa a, yon platfòm jèn, e si w ta renmen patisipe avèk nou, kontakte nou. E mèsi paske ou te aksepte gade tout videyo sa a la pwochèn vandredi pwochen pou yon lòt randevou L'homme sans qualité. Mèsi Casimir. Mèsi Frantz.